Yon start-up ki baze nan Kalifòni montre bay gran piblik la modèl machin yo fè ki kapab vole anlè. Yo te fè yon demonstrasyon sitou pou medya yo, veyikil la vole e rete anlè pou apeprè 40 segonn. Fred Kaimit gen plis detay.
Stade of Aleph Aneyotik gen plis pase 3 zan depi l ap travay sou pwototip machin ki kapab vole a. Li patisipe nan plizyè salon otomobil atravè lemond avèk chedèv volan sa a li kreye a. Men a chak fwa, teknisyen yo te prezante machin nan bay gran piblik, yo pa t janm fè l vole, se vide yo toujou prezante pou montre kijan oto a ka rive vole anlè nan lavni. Kounye a, konpayi a ap fè anpil aktyalite oubyen nan langaj lajenès ou kapab di anpil buzz apre li te fè vòl tès sou kot Kalifòni an ak machin modèl zewo Ultralight li a. Nan mitan yon jaden kote yo te fè machin nan vole pou apeprè 40 segond, yo te fè l vole pase sou tèt yon SUV apre sa li te ateri epi yo te kondui machin nan atè pou yon ti tan. Malgre start-up la te envite medya yo vin wè mèvèy sa, Aleph te enpoze restriksyon strik sou fason yo t ap kouvri evènman an. Ekip medyatik yo te oblije filme a distans epi yo pa te pèmèt yo wè andedan machin nan, sa ki te lakoz anpil kesyon ap poze konsènan transparans yo devan gran piblik la. Dick Duchovny, ki se fondatè Aleph ak aktyèl pdg Startup la, di restriksyon yo mete yo se pou pwoteje teknoloji konpani an. Menm si pwototip alèf la te pwovoke ezitasyon, ekspè nan endistri a kontinye ap chèche plis done konkrè sou sekirite machin nan, pèfòmans li ak apwobasyon otorite k ap bay kontwòl yo. Pou moun ki wè li pou premye fwa, se tankou ou te premye wè li nan fim syans fiksyon yo. Ou te konn li sou reyalite sa nan liv, epi kounyeya, ou reyèlman wè li anfas. Se wololoy! Pou nou menm, N ap travay sou pwojè sa a depi dizan. Machin nan ap vole depi twazan. Men, konpayi an te egziste depi dis ane. Kounyeya, nou lanse yon ti modèl. Si tout bagay byen pase, si nou gen tout resous nou bezwen yo, ke nou genyen kounyeya, si anyen pa chanje, nou planifye pou n kòmanse ak pwodiksyon premye machin nan nan fen ane 2025 oswa nan kòmansman ane 2026. Menm si pwototik Aleph la te pwovoke eksitasyon, ekspè nan endistri a kontinye ap chèche plis done konkrè sou sekirite machin nan, pèfòmans li ak apwobasyon otorite k ap bay kontwòl yo, avan yo pèmèt li monte sou wout epi vole nan syèl la. Aleph espere kòmanse ak pwodiksyon machin sa ki ap totalman elektrik ane pwochèn ak yon pri ki apeprè 300 mil dola ameriken. Ducojny di plis pase 3 mil machin deja prekòmande. Alèf se youn nan plizyè konpayi k ap devlope pwototip anpil taksi ki ta vole anlè atravè mond lan.
Bonswa tout moun, gwo pwen kap domine aktyalite a jodi a nan Washington se Prezidan Donald Trump ki fè premye reyinyon kabinè ministeryèl li nan La Mezon Blanch an prezans Elon Musk kap dirije depatman efikasite gouvènmantal la. Nan reyinyon sa a Prezidan Donald Trump wè yon pakèt gran pwen nan administrasyon n nan. Nou pral rejwenn depi La Mezon Blanch kolaboratè nou James Pierre ki swiv pou nou gwo rankont sa a. Enben James Pierre, sa nou kapab retni de gwo rankont sa a? Jacquelin, toutafè, tankou jan ou anonse l, Prezidan Etazini an Donald Trump fè premye reyinyon kabinè ministeryèl li jan Sekretè laprès nan Mezon Blanch Karoline Levitt te anonse l ke Elon Musk se envite espesyal la paske Elon Musk toujou travay avèk sekretè kabinè yo avèk anplwaye pou gade kijan ke yo kapab idantifye frod avèk abi ki fèt anndan ajans yo. Donk Elon Musk jodi a li menm li te prezan nan kabinè ministeryèl sa a malgre ke Elon Musk li menm li pa yon manm nan kabinè ministeryèl la. Gen anpil sijè ke prezidan ameriken an Donald Trump te pale apre reyinyon sa a, konferans ke l te fè avèk Konferans de près ke l te bay laprès nan La Mezon Blanch, li te pale de plizyè sijè, de enflasyon, li kwè ke administrasyon pa l la kontinye ap pran mezi pou kapab redui li, men l te pale tou de pri ze, li kwè ke ze yo monte twò chè e ke administrasyon pa l la dwe travay pou yo kapab redui pri ze. Pwezidan Donald Trump te tou pwofite tou pou pale de yon kat lò ke li genyen l ap ofri a plizyè envestisè entènasyonal si yo menm yo vle vin viv Ozetazini, y ap tou gen rezidans ki louvri pòt tou pou yo kapab vin sitwayen ameriken. Epi sou bò pa l, Elon Musk te pwofite pou di tout manm nan kabinè yo ke nou dwe mache prese pou yo kapab redui depans nan leta, paske li kwè ke avan fen ane a yo kapab rive redui ou di mwens fè ekonomi nan leta pou plis pase 100 milya de dola. N ap envite w tande deklarasyon Prezidan Etazini an Donald Trump avèk Elon Musk, Dodge.
Konpayi sa yo ka achte yon kat lò epi yo ka itilize li kòm yon mwayen pou rekrite anplwaye. An menm tan, Konpayi an ap itilize lajan sa a pou peye dèt, nou pral peye anpil dèt ak lajan sa a. Epitou ak 5 milyon dola a, sa se yon chemen, e se yon chemen pou sitwayènte, nou pral rele li kat lò, e mwen panse li pral gen anpil valè, mwen panse li pral mache trè byen, epi nou espere kòmanse vann li nan 2 semèn konsa. Men nou dwe aji rapid si nou vle redui defisi plizyè milya dola pou ane fiskal 2026 la. Pou sa, nou dwe ekonomize 4 milya dola pa jou, chak jou, apati jodi a, jouk nan fen mwa septanm. Men nou kapab fè sa, e nou pral fè sa.
Voila, ou sot tande deklarasyon Elon Musk ki li menm nan dodj avèk Prezidan Donald Trump ki bat bravo lakontantman pou Elon Musk paske li kwè ke lap fè yon travay ekstraòdinè. Pandan tout konferans de près la, Prezidan Donald Trump te di ke Elon Musk gen plizyè konpayi ke lap jere. Se vrèman ekstraòdinè ke yo genyen Elon Musk pou kontinye ede yo kapab fè ekonomi nan gabji ke li di ki ap fèt anndan diferan ajans. N ap raple ke gen plis pase 20 mil anplwaye federal ki deja pèdi djòb yo nan kous pou gade kijan ke administrasyon sa a li kapab ekonomize anviwon yon milya de dola avan fen ane a. Back to you Jacquelin. Mèsi James Pierre. James Pierre depi La Mezon Blanch pou Premye reyinyon kabinè ministeryèl Prezidan Donald Trump ak tankou James sot di l ak patisipasyon responsab depatman efikasite gouvènmantal milyadè Elon Musk. Nap kite La Mezon Blanch e nou pral nan Capitol Hill la kote chanm depite a ke repibliken yo kontwole fè vanse madi swa pwogram Prezidan Donald Trump pou redwi taks epi bay sekirite sou fwontyè kote yo bay priyorite li pou ane 2025 la yon kokenn boustè. Detay avèk Serge François Michel.
Plan Prezidan Donald Trump pou redwi taks la janbe yon gwo baryè madi 25 fevriye a lè l pase nan Chanm Depite a ke Repibliken yo kontwole ak yon ti diferans tou piti ant vòt 2 pati yo. Lidè Chanm Depite a Mike Johnson te pale apre pwojè lwa a te fin pase. Li di. Nou gen anpil travay di k ap tann nou, men nou pral livre pwogram America First la, Pwogram Etazini Dabò a, nou pral livre li san wete anyen, pa sèlman kèk pati ladan l, e sa se premye pa. Vòt ayè madi an voye rezolisyon bidjè a bay Sena a, ke Pati Repibliken an kontwole tou. Men, avan dènye vòt la pou fè dokiman an vanse, lidè repibliken yo te oblije pase dè zèdtan ap mache pran tèt depite rebèl yo pou fè yo apiye mouvman an. Kèk senatè Lendi santi ke rediksyon yo pa ale lwen ase, pandan gen lòt palmantè ki gen enkyetid sou kesyon pou konnen ki pwoblèm yo ka bay pwogram sosyal yo. Semèn pase an, dout ki te gen sou inite ant manm pati an te pouse senatè yo aplike pwòp rezolisyon bidjè pa yo kòm plan B ki prevwa yon bidjè 340 milya dola. Sepandan, tou de chanm yo dwe pase menm rezolisyon bidjè a pou debloke yon zouti palmantè ki rele, rekonsilyasyon kote yo pap bezwen sipò Demokrat yo. Anvan sa, yè madi an, manifestan te rasanble devan Depatman Sante ak Sèvis Popilasyon an kont pwopozisyon ki nan plan taks Trump la pou redui don federal ki finanse inivèsite yo, sant medikal yo ak lòt enstitisyon rechèch. Demokrat yo nan Chanm Depite a, ki te kanpe sou mach eskalye Kongrè a, te di yo pa pral sipòte pwojè lwa a ki, dapre lidè minorite Hakeem Jeffries, gen ladan li kèk pi gwo rediksyon nan Medicaid nan istwa peyi a. Serge François Michel, voa Kreyòl. Merci Serge François Michel, toujou aktyalite a konsènan Lèzetazini enben Washington avèk Kyèv nou vle di Etazini avèk Ikrèn dakò sou kondisyon ki nan yon pwopozisyon akò pandan ke Prezidan Donald Trump li menm l ap chèche mete fen nan lagè ant Larisi ak Ikrèn nan. Detay avèk Jeanty Augustin Junior.
Prezidan ameriken an, Donald Trump, di yè madi 25 fevriye a, prezidan ikrenyen an, Volodymyr Zelensky, vle vizite Washington nan fen semèn sa a pou l siyen yon akò sou minrè ra ki nan mitan òf Kyèv fè pou l jwenn sipò Etazini nan lagè li a kont Larisi. Wi, mwen tande sa. Mwen tande l'ap vini vandredi. Wi, mwen dakò sa, si li vle li. Epi, li ta renmen siyen li avè m. Epi, mwen konprann se yon gwo zafè, yon gwo zafè. Tyonp pa t kache entansyon l pou l achte minrè nan Larisi tou. Mwen ta renmen achte minrè ra Larisi tou, si nou kapab. Minrè ra, yo gen trè bon minrè ra tou. Yo genyen tou de. Mwen ta di sa tou pou lwil doliv ak gaz. Ikrèn bò kote pa l, di jodi mèkredi 26 fevriye a li rive jwenn yon akò preliminè pou transfere revni kèk nan resous mineral li yo Ozetazini, anvan vwayaj Prezidan Volodymyr Zelenskyy nan Washington. Akò sa a ta ka yon gwo siksè, oswa li ka pase tou dousman, epi gwo siksè a depann de konvèzasyon mwen ak Prezidan Trump. Akò sa a nan mitan tantativ Ikrèn ap fè pou li jwenn gwo sipò nan men Prezidan Donald Trump pandan l ap chèche yon fen rapid nan lagè Larisi a nan Ikrèn, Zelensky di. Kesyon mwen pou Trump pral trè dirèk. Si Etazini sispann sipò ou pa, èske nou ka achte zam? Si se pap èd, èske nou ka achte zam dirèkteman nan men Etazini? Twazyèm kesyon an, èske nou ka travay ak byen Larisi ki friz yo, pa egzanp, pou achte zam? Trump prezante akò a kòm yon ranbouseman plizyè milya dola èd pou Kyèv pandan lagè a. Zelensky, bò kote pa l, mande garanti sekirite an echanj dwa aksè nan minrè ra yo, men li poko klè si Washington ap satisfè demand sa a. Jeanty Augustin Junior, voa Kreyol.
Mèsi mèsi Jeanty, nap pale imigrasyon konnya isit Ozetazini enben gen Prezidan Donald Trump ki pwopoze amand pa sèlman amand men prizon tou pou imigran kap viv san papye legal nan peyi Etazini e ki pa enskri non yo nan imigrasyon oubyen nan yon rejis gouvènmantal. Valerio Sainlouis ap di nou plis depi New York.
Donald Trump pwopoze pou moun peye amand oswa pran prizon. Si w se yon imigran ilegal Ozetazini ki pa anrejistre nan sistèm imigrasyon an, imigran ki Ozetazini ilegalman yo ki pa enskri nan gouvènman federal la ka fè fas ak gwo amand oubyen yo ka pran prizon, oswa tou lè de, dapre yon direktiv Depatman Sekirite Enteryè a pibliye yè madi a. Yon pòtpawòl depatman an te di, e n ap site, Administrasyon Trump lan pral aplike tout lwa imigrasyon nou yo. Nou pa pral chwazi ki lwa nou pral aplike. Nou dwe konnen ki moun ki nan peyi nou an pou sekirite peyi nou an ak tout Ameriken yo. Tout imigran ki gen plis pase 14 an, ki pa t pran anprent oswa ki pa t anrejistre lè yo t ap aplike pou yon viza Ameriken, epi ki rete Ozetazini pou 30 jou oswa plis, gen obligasyon pou yo anrejistre epi pou yo pran anprent yo dapre sit wèb Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini ki endike kote imigran yo kapab anrejistre. Yon fwa ke yon imigran ta anrejistre epi yo ta pran anprent yo, Depatman Sekirite Enteryè a pral ba yo prèv enskripsyon yo, e imigran ki gen plis pase 18 an daj ta dwe pote sou yo resi prèv sa yo tout tan, dapre sa sit entènèt la fè konnen. Apre li fin retounen sou pouvwa mwa pase a, Prezidan Donald Trump te deklare imigrasyon ilegal sou fwontyè Meksik la se yon ijans nasyonal e l te mande depatman an pou asire l ke gouvènman federal la anrejistre imigran yo N ap raple ke administrasyon Donald Trump la te fèmen pwogram CBP One nan ke administrasyon Biden nan te louvri avan sa, pwogram ki te pèmèt plizyè santèn milye imigran antre Ozetazini legalman lè yo te pran yon randevou sou aplikasyon an. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis depi New York. Voa Kreyòl ap emèt depi Washington, DC. e aktyalite ap mennen nou an Ewòp, pi preseman an Itali kote yon nouvo bilten Vatikan sou eta sante Pap Franswa endike yon amelyorasyon. Vrèman vre, sante chèf legliz katolik la ki entène sitou pou yon nemoni nan 2 poumon l enben genyen yon amelyorasyon, men sitiyasyon an toujou rete trè konplike. Souvren Pontif la ki rive nan trèzyèm jou l nan lopital Gemelli te travay jodi a. Lendi, Pap la te resevwa vizit Sekretè Deta ak nou vle di nimewo 1 ak nimewo 2 e Sen Syèj la pandan ospitalizasyon sa a nan lopital Gemelli a nan vil Wòm, ò e Bergoglio, nou vle di Pap Franswa, enben l te otorize 2 kanonizasyon epi l te konvoke sa yo rele yon konsistwar, nou vle di yon asanble kadinal yo. Epi lòt pwen nan aktyalite a n ap kontinye resevwa reyaksyon sou desizyon administrasyon Trump lan pran pou l kanpe pwolonjman, tps, Stati Pwoteksyon Tanporè pou Ayisyen yo jis nan dat 3 out 2025, nou pral nan Caroline du Nord ak Edine Celestin. Desizyon administrasyon Prezidan Trump lan pran pou retire 6 mwa nan tan ti pyès ayisyen yo t ap dire a lage anpil kè sote nan mitan kominote a. Menm si yo te konnen kesyon imigrasyon te ka vin pi konplike, yo pa t atann yo ak yon nouvèl konsa. Lè m te resevwa nouvèl la avan yè, se avèk tristès ke m te resevwa nouvèl lan. Sa Jou sa a m pat byen ditou ditou paske mwen vin isi se pou pwoblèm ensekirite paske retounen Ayiti a pa bon ditou pou nou pou kounya a koz ensekirite, gang. Premye konsekans lan sèke sikolojikman pil kominote ayisyèn nan gentan afekte sikolojikman. Sètadi, non sèlman li afekte moun yo, e moun yo vin pè, yo gon pè, yo pa pran lari. A mwayen tèm li pral gen de konsekans, m kapab di de konsekans ekonomik pou ti pyès sa k ap fini avan. Imajine w, in fwa ke ou pa kab ta, ou pa ka travay ou ekspire, ou pa ka travay. ou pral gen, ou pral abou de mwayen ekonomik yon peyi, yon peyi ki trè trè trè trè m te ka di tout bagay se ekonomi, tout bagay se lajan, moun ki pa gen kòb nan men w, ou pral vrèman panike gen pwoblèm. Anpil moun nan kominote ayisyèn nan ki an Ayiti, yo depann de moun ki nan kominote entènasyonal la sitou Etazini, anpil moun ki nan kominote ayisyèn nan pa bò isit tou, e li enpakte yo dan la mezi ou yo te gen yon atant de tps yo ki te tonbe oubyen ki te tonbe pou 2026 kote ke yo te gen lòt planifikasyon ke yo ta kapab fè men kanmenm nouvèl la vini e m panse ke mantalman moun yo afekte. Santiman yo melanje ant dout ak espwa, menm si moun yo ta swete ke gouvènman an tounen sou desizyon ke l pran an. Bò kote pa m, se ta yon retou nan desizyon ki pran, men pou l rive fèt, fòk ta gen yon fòsing ki fèt, e kiyès ki pral fè l? Paske lè nou gade fason desizyon an ap pran la, si pa gen de moun ki gen pwa nan balans lan ki ta pèmèt ke yo retounen sou li, e pa gen anyen n ka atann. Avoka ayisyen ki isi yo, m ta. Swete yo pran sa an konsiderasyon. Sa a ta ede nou pou ke Prezidan Trump ta pwolonje tps lan pou nou. Se sa ke m ta swete. Desizyon sa a vini pandan ke Ayiti toujou ap travèse gwo kriz. Daprè Nasyonzini, gang yo toujou kontwole plis pase 80 pousan nan kapital la. Omwen 5 mil moun pèdi lavi yo pandan ane pase anba bal, 5.4 milyon moun ap lite chak jou pou nouri tèt yo, epi gen plis pase 700 mil moun ki kouri kite kay yo. Depi Cary, Kawolin di Nò, Edine Celestin pou voa Kreyòl.
Epi pou lòt reyaksyon nan kominote ayisyèn nan sou desizyon Donald Trump pran an, enben nou pral nan Boston, eta Massachusetts avèk Erlich Dorelas.
Nan yon mikwo-twotwa Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la reyalize nan vil Boston, plizyè konpatriyòt ayisyen reyaji sou desizyon administrasyon Donald Trump la pran pou anile tps, Estati Tanporè, imigran ayisyen yo k ap viv sou tèritwa ameriken an. Opinyon pa m, mwen wè tps la ta dwe kontinye. Paske imigran yo vin isi, yo vin travay, yo peye tout bagay, e ke anpil jèn moun vini, e. Gouvènman konn sa fè trè byen paske moun yo vini yo vini a se jèn moun yo plis ki vini e moun yo se moun ki trè laborye y ap travay mwen wè ti pyès la ta kont ta sipoze kontinye e tou epi aprè tou ou pa janm konnen ke kòm m ka di w tout otorite vyen tout otorite vyen de Dye e petèt prezidan ka chanje may li Bondye ka fè l chanje may li. Apre tps la, yo ka vin met yon lòt pwogram. Imigran li k fè etazini. Trump gen yon presyon lap bay kòmsi pou fè imigran pè. Si tout imigran di wal lakay yo mete yo etazini peri. Konnen kanmenm ke pwogram nan pap kanpe lap kontinye kanmenm konprann e prezidan an m konnen e bon Bondye ap antre nan tèt li pwogram nan ap kontinye. Kòm Trump li menm Li redwi tps la pa 12 mwa. E mwen menm ta vle ke pou Trump avèk tout gouvènman pa l la retounen sou desizyon tps tout imigran yo. Yon desizyon k lage lapèrèz nan kominote ayisyèn nan nan vil Boston. Erlitch Dorellas, Boston, Massachusetts, pou Lavwadlamerik.
Aktyalite a nan peyi Dayiti, pandan Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé ensiste sou nesesite sekirite anvan eleksyon yo, plizyè lidè politik ak manm sosyete sivil la konteste pozisyon li. Gen ladan yo ki kwè ke deklarasyon sa manke vizyon, pandan lòt akize l dèske l ap itilize laperèz pou kenbe pouvwa. Yves Manuel.
Nan yon kontèks kote ensekirite a ap ogmante chak jou pi plis, kesyon eleksyon an divize klas politik ayisyèn nan. Pou Premye Minis Alex Didier Fils-Aimé p ap gen ni referandòm ni eleksyon san sekirite. Deklarasyon sa a pa konvenk aktè politik yo ak sektè sosyete sivil lan. Yvon Bonhomme, prezidan pati politik Parasol, kwè chèf gouvènman an mal konseye politikman. Se avèk anpil stipefaksyon ke kòm moun dirijan e kap fè politik aktiv ke nou tande on tèl pwopo de notre premye minisr a la rigè ki li menm est extrèmeman a mon avi trè mal konseye. Trè mal konseye paske le premye minisr nè pa la pou kreye le dezespwa nan on peyi deja tout repè yo gentan ale nan on peyi enstitisyon nou yo kraze. Anpil lòt obsèvatè denonse sa yo rele absans yon estrateji klè pou retabli lòd epi garanti yon klima elektoral ki an sekirite. Bò kote pa l, sekretè jeneral pati ede a prezante yon bilan sevè sou premye minis lan, li di gouvènman li an pa bay ankenn rezilta konkrè. Pi grav pase sa, li akize l kòm moun k ap itilize gwoup kriminèl yo pou simanyen lapèrèz nan Pòtoprens epi kontinye kenbe pouvwa a. Pèp la konprann, pèp la wè klè, pèp la wè sosis chèf gouvèneman an ki se Alix Didier Fils-Aimé mare ansanm avèk chèf teworis isi yo nan jenere ensekirite a. E jodi an li klè, Alix Didier Fils-Aimé te deklare, te klè pou tout moun, te deklare l te okouran yo t ap vin pran Kenskòf. e jodi a yo livre Kenswa. On lòt fwa ankò yo relivre Kafou Fèy. E Dèlma 30 la, jodi a nou ka konsidere l kòm yon lòt teritwa ki livre pa Alix Didier Fils-Aimé. E jodi a nou pa rantre nan batay Alix Didier Fils-Aimé ap fè avèk chèf polis li, men nou konnen pèp ayisyen an li se sèl viktim nan batay sa. Pati politik, òganizasyon sosyete sivil ak senp sitwayen panse ensekirite a twò wo pou yon eleksyon fèt lib e libè, men yo pa dakò non plis ak pozisyon premye minis lan. Si li deklare pap gen eleksyon san sekirite, anpil aktè panse se yon estrateji pou l fè tan pase san l pa pran mezi serye pou konbat ensekirite a. Yves Manuel pou voa Kreyòl, Pòtoprens.
Toujou nan peyi Dayiti, plizyè prezime bandi mouri nan boukantay kout bal ak lapolis epi otorite yo sezi plizyè zam nan kad yon operasyon kont gwoup gang ki kontinye ap teworize popilasyon ayisyèn nan. Plis detay avèk Renan Toussaint depi Pòtoprens.
Nan moman gang ame ki regwoupe tèt yo anba chapo Viv ansanm kontinye simen laterè nan mitan popilasyon sivil la epi yo okipe anviwon 80 pousan zòn metwopolitèn Pòtoprens, lapolis anonse li ogmante patwouy li yo nan diferan kwen estratejik depatman Lwès tankou anba Dèlma, anwo Dèlma, Fò Nasyonal, Petyonvil, Kenskòf, Taba, Kwadèboukè, Leyogàn, pou n site sa yo sèlman. Selon Sèvis Près ak Relasyon Piblik pnh lan, fòs lòd yo mennen plizyè operasyon ak entèvansyon pou mete nèg ame yo òdedadinwi pi presizeman nan vil Leyogàn. Sa debouche sou lanmò 5 prezime kriminèl ki tonbe nan boukantay kout bal ak lapolis. Otorite yo sezi 2 fizi M 4 ak yon pistolè 9 milimèt. Se inite espesyalize swat ak utag ki mennen operasyon sa a nan zòn Bwa Lasal nan Leyogàn. Direktè Jeneral pnh lan, Rameau Normil, reyalize yon vizit enspeksyon nan kòmansman semèn nan nan sant operasyon blende yo nan kad batay kont ensekirite a. Anviwon 5600 moun mouri an Ayiti anba vyolans gang ame pandan lane 2024 lan. Plis pase yon milyon lòt kouri kite kay yo pou yo pa viktim anba firè gangstè yo. Wo kòmandman pnh lan raple demand li fè pou pèp ayisyen ofri yon kolaborasyon franch ak sensè ak lapolis yon fason pou yo rive desitire fenomèn banditis la anndan peyi a. Renan Toussaint pou voa Kreyòl.